Leksizyon tifi ou jèn tifi se yon pratik ki baze sou prensip tradisyonèl ou pratik relijye ki pratike nan yon pakèt kote nan mond lan, presizeman an Afrik. Leksizyon se ki sa l ye? Se yon pratik kote yo koupe yon pati ou totalite klitoris tifi a. Epi yo konn koupe tou grand lèv la oubyen pitit lèv la. Yo pratike e yo fè jan m ta di jan de operasyon sa yo se avèk sizo, avèk moso boutèy dèfwa epi avèk jilèt. Se de pratik ki trè douloure ki kite anpil sekèl moral, fizik lakay fi sa a nan lfiti. Se de pratik ki gen gwo konsekans sou lavi moun sa yo. Anpil fwa, gen anpil emoraji, anpil fwa moun nan gen yon pakèt e vin genyen sa yo rele enfeksyon e anpil fwa l konn koz lanmò moun sa yo paske yo pèdi anpil san. Rete la n ap pote pou ou tout detay sou jan de pratik sa yo ki ap fèt jiska jounen jodi a, medam e mesye. Anvan n al pi lwen, kite nou pran ti tan pou nou salye tout moun ki te pataje lanmou yo avèk nou, lè ki kite mesaj pou nou, ki pataje videyo nou yo, ki like, ki re-entèreyaji avèk nou. N ap salye Louis Miguelson, n ap salye Roy Robens, n ap salye. Yamira Pierre li menm kap koute nou Bruns chili nap salye Watash mix nap salye Maryse Seraphin nap salye John Peter Dessalines kap koute nou depi Porto Alegre nan peyi Brezil nap salye Rose Merline Garçonville etc chak lòt moun ki pataje ki like ki abòne nou remèsyew anpil anpil pa bliye ou kap toujou kontinye sipòte nou pandan wap pataje videyo nou yo wap like wap kite yon kòmantè pou nou epi ale sou chanèl la ale pataj ale abòne avèk chanèl Louifrantz Augustin la san san nou pap bliye pou nou e di tout moun kap viv chili yo pa neglije bwè kola choukoun se kola dyaspora. Lèksizyon tifi ou jèn tifi se yon pratik ki touche plis pase 4 milyon tifi chak ane medam e mesye. Se yon pratik ki pra ki fèt atravè 3 kontinan men se plis se anviwon 31 peyi nan tout mond lan ki ap pratike bagay sa Jouk jounen jodi a, pami lèkèl nou jwenn pratik sa yo ap fèt ann Ejip, an Soudan, an Somali, ann Etyopi, Endonezi, Mali, Senegal, Gine, Moretani, Malezi, Pewou, Kolonbi, epi peyi End. Jan de pratik sa yo se de pratik ki kite anpil sekèl nan lavi jèn fi yo. Nan ka jèn ti fi yo, an n ta di timoun 7, 10, 12 an yo, yo temwanye se de pratik kote ke san konsantman yo, san yo pa menm avèti yo, se pa lafòs de twa granmoun pran yo epi yo kenbe yo, epi sa w tande a la, yo mete moso jilèt sou yo, yo mete moso boutèy sou yo oubyen yo mete. kouto oubyen mete sizo sou yo kote yo koupe san anestezi. Genyen eksizyez menm ki eksplike defwa se pòfe yo flite apre yo fin koupe, apre yo fin koupe po timoun nan, apre yo fin koud li, yo fite pòfe pou kapab rete san. Jis imajine w kòman se douloure. E jan de peyi sa yo jeneralman se pa. se pa de pwofesyonèl ki fè ki fè jan d'aktivite sa yo. E an plis, se peyi kote ki gen anpil, ki pa gen yon bon ijèn, kote moun yo yo konn pran, yo konn enfekte. Se de pratik kote moun yo eksplike li vin difisil pou yo sitou lè yo pral akouche, nan rapò seksyèl yo, yo konn pa genyen sa yo rele sansasyon ankò. Se de pratik ki kite anpil anpil anpil gou amè nan bouch medam yo, ki anpil fwa yo menm yo temwanye ke yo rayi moun ki te fè yo sa. Anpil fwa se konn granmè, se konn de matant, se konn de pwòch paran ki pa tradisyon ki deside aplike, ki deside fè jan daksyon sa yo sou timoun. Nan ka jèn demwazèl yo, Yo eksplike ke apre yo fin eksize jèn fi sa a, yo gen pou l pase 8 a 15 jou kouche, kote yo konn menm mare 2 pye yo. E se nan ka sa yo anpil fwa l konn pral pwodui gwo emoraji sou moun sa ki konn menm koz lanmò l. Dèfwa sa konn bay moun nan genyen gwo gwo gwo gwo gwo doulè, sa konn pèmèt moun nan genyen enfeksyon, e dèfwa enfeksyon kwonik. E anpil fwa yo eksplike ke yo fè pratik sa yo se pou yo kapab e pèmèt jèn fi sa pase de laj timoun a laj majè. E yo fè konnen tou se de pratik ki fèt pa tradisyon Pou yo, se se sètèn valè. E gen anpil kote, yo, lè yo fin fè jan de pratik sa yo, sitou o Senegal, yo di ke se pratik yo fè, yon fi ki pa eksise, li pa kapab fè manje pou mari l, yon fi ki pa eksise l pa kapab marye. E anpil fwa, yo di. Aprè jan de pratik sa yo, pou fi sa akouche li konn vrèman difisil pou l akouche, anpil fwa se konn sezaryèn pou yo fè li paske lè yo fin koupe pati sa yo koud li, ti pati ki rete, ti twou ki rete an konn difisil swa pou fi an fè pipi, swa nan lè l pral gen règ li, se avèk anpil doulè e sitou pou akouchman l konn difisil anpil pou fi an akouche. N ap sinyale pou ou se de pratik ki apiye anpil fwa pa medam yo, anpil fwa pa manman yo, grann yo, granmatant yo ki pran desizyon pou yo fè jan daksyon sa sou ti medam yo. E paske yo di se yon onè pou jèn fi an pou li marye vyèj. Anpil fwa e lè timoun sa fin fin eksize lè sa pou yap prezante li bay yon mesye paske yap di li vyèj lè sa e lè sa yo di se yon onè pou yo men tou sa ki konn pi di lan se paske gen fanmi sa ki konn ap viv an deyò de lafrik ki pran timoun yo pa lafòs pou yo mennen yo ale. an Afrik al mennen bay gran paran sa yo pou fè jan daksyon sa yo sou yo. Anpil timoun yo k ap temwanye yo di yo yo pa konn sa yo pral fè yo. Se pa lafòs yo kenbe yo y ap fè jan daksyon sa yo sou yo. E lè y ap retounen ann Ewòp, yo p konn difisil pou yo al lekòl, pou yo pale ak zanmi yo, eksplike zanmi yo men ki jan de men ki jan de daksyon yo sot fè sou yo. Sa ki toujou kite gwo gwo gwo gwo sikatris sou. timoun yo, sou jèn fi yo e dèfwa sou dam yo apre lè yo vin majè. Donk, jounen jodi an, se anpil lit ki ap mennen atravè lemond kont jan de pratik sa yo. Donk, n ap kanpe la avèk videyo a. Men di nou non ou menm, èske ou t ap dakò pou yo ta pa pratike jan de aksyon sa yo sou ou oubyen sou pitit ou? Fè nou konnen sa nan yon kòmantè. Mèsi.